Bonjou bonjou bonjou tout moun kijan nou ye mwen mwen espere nou tout anfòm ok jodi a mwen fè video sa m fè video sa poum ede nou konnen kijan nou kapab gen paj facebook nou an an kreyòl menm nan lang manman nou ak papa nou an ok Men ki rezon ki fèm fè video sa, paske an reyalite m pa ka konn yon moun, ou pa konn, lè w pa konn yon bagay an di ke bay sa menm li anchene w, li anchene may ou, li anchene konesans ou. Se menm jan, egzanp ou te mèt te fò lekòl sinon ou te mèt te fini klas ou, si w pa pale angle yo ka ba w, oubyen si w pa pale, si w pa li angle yo ka ba w yon liv angle ou pa p wè anyen nan li, sa pa vle di ou pa konn liv ou sa, ou wè l men ou pa konprann li, Konprann? Sinon si w pa tande angle, ou kab tande, ou kab tande, men w pa konprann, ebyen sa pase la tou. Anpil nan nou defwa tou nou konn gen telefòn nan nan men nou, pou fi ke telefòn nan an espanyòl, sa vle di sa vin pèmèt ke nou pa ka fè anyen nan li. Ok, nou pa ka fè anyen nan li. Ok, m pa kont nou, m pa kont nou. Yes m pa kont non paske an reyalite pou n te fè yon bagay nan li e konprann pou n te konprann li ok men jodi a m panse ke sa pwal fini yes sa pwal fini ou menm ki renmen ide a like pataje m panse egzanp sa ap rann mwen fè plis bagay ebyen san pèdi tan an n al gade anlè.

Ok, jen jan. Ok. Ebyen sa vle di etan nou prale nan 3 ti flèch ki a dwat la, 3 ti flèch kouche yo, oubyen m te ka di 3 ba kouche yo, oubyen sinon m ka di 3 polis kouche yo. Pandan n klike, eskize mwen, ban m tou di, ban m tou di sa. Kont Facebook sa, m pa sèvi li. Sa vle di pou m demontre nou ki jan ou kapab fè Kòman ou kapab konfigire paj ou an an kreyòl sinon an nan nenpòt lang ou vle ki fè mwen fè li dakò yon moun pa bezwen pran chans li li menmsi wap wè sèl sèl sa m te mete yon rezon ok pou yon rezon pou lòt men m pa itilize l ok eskize mwen n ale nou retounen nan 3 ti ba sa yo nou nou moute n ap moute n ap moute n ap moute ok telefòn mwen an

Wala. Ok. Nap klike. Sou 3 ti ba. Pandan ni nou a nan alen ba. Eskize mwen. Nan alen ba. Kote ki di espanol la. Nan nou klike kote ki di espanol la. Ok yo ok yo la kote ki di espanol la e mèsi bondye li ban mwen ok kote ki di espanol la tankou paske pa paske paj mwen an espanol nou wè kòman ti vi a fè konprann men men men majorite lang nan nenpòt lang ou vle l mete paj la ou ka mete li tankou ou ka mete english men an espanol ou di engle estado unido kreyòl ayisyen an En español ou di creole haitiano. Ok jis pou haitiano sa vle di paske an español yo pou li nan bon sans lan moun nan nan epi li ba ok. Wela majorite lang ou ka mete li. Ou menm ki pale fransè ou ka mete li tou toujou. Ou menm ki pale español tou ou ka toujou kite li ou sinon ou ka si l te an anglè ou mete español si te an español ou mete l nan anglè si te an fransè ou mete l nan anglè si te an anglè ou mete l nan fransè. Majorite lang Mwen ki pale pòtigè tou. Mwen mwen videyo sa se pou nou pou mwen tou nou ki jan ou ka fè echanj lang. Pou mwen wè la. Mwen mwen arab bon. Arab. Mwen mwen ki pale chin tou. Videyo sa se pou. Mwen mwen ki pale chin pou mwen san ki videyo la. Nan telefon nan te. An espanol se nan angle. Videyo sa se pou. Ok. Tap klike kote ki ki di kreyòl la paske se sa m te vle vin moutre nou kòman ou ka mete trip paj ou an kreyòl ayisyen wè la ou klike sou kreyòl la n ap klike sou kreyòl la ok pandan n klike sou kreyòl la eskize mwen oh my god. Ok. Eskize mwen. O o. Sèl banm lan. Eskize mwen. Ok. Wè ok yes. Li te banm wè. Eskize mwen. Li te banm wè. Ok. Eskize mwen. Banm al anko. Poum fè nou wè. Kibò nou te soti. Nou te soti. Nou te antre la nan kreyòl ayisyen. Ok ok pas kounya la telefòn la li an kreyòl ou konprann la paj la an kreyòl paske li te an espanyòl si te an espanyòl si m te vin make li an espanyòl ou konprann sa m di w la li an la li an espanyòl. Sa vle di egzanp, si m ap mete l an kreyòl, an gade si m ap jwenn li la. Eskize m. Ok, si m ap mete l kreyòl, m tou mete l kreyòl la, ok, pou n tou, pou n tou fè fen an pou videyo a pa long. Ok, la li an kreyòl. Oh oh la li an espanol toujou eskize m eskize m eskize mwen eskize mwen tou m panse tou nap wè tou se pa yon bagay ki montaj li ye pa bon se pa yon bagay montaj li ye nap mete l an kreyòl ok nap mete l an kreyòl kreyòl ayisyen ok la nou mete li an kreyòl èske nou wè l

Ok, achiv. Eskize mwen. Espanol la twòp nou. Yo te la, wè la tankou. Kont ou an deja an kreyòl, kreyòl, kreyòl. Te wè la, ekri yon kòmantè. Pataje 8 fwa. Mwen nan mizè non. Pataje 52 fwa. Gade plis kòmantè. Ok, si n ale nan, si nou tounen nan 3 ti ba ankò. Nap gentan wè, wè, group, paj, sa e pi resan, messenger, chache zanmi, ou tou ka chache zanmi ou, bon zanmi nou a ye, al aktivite, bon, la deja an kreyòl, ok, wè la lis aktyalite, sa vle di zanm bagay ki nouvo. Ok gade tout aplikasyon ou ka gade bagay sa vle di kreye yon paj sa vle di kreye yon paj la sa vle di se pa menm wap kreye yon paj Facebook non wi wap kreye yon paj Facebook men sa se pou moun ki nan domèn e-commerce marketing kap fè marketing tankou kreye piblisite sant èd sa vle di si tout fwa. Kont ou an gen yon pwoblèm, ou vle mande, wap mande èd, ou klike la epi wap ekri, wap di mesa dam men sak pase bay la ou pa mèt sekirite, tèm kondisyon, rapòte yon pwoblèm, dekonekte, fon konn sa m di nou an, m panse nou menm sa m ka di nou, jwe, jwe nan li, jwe nan li, jwe nan li jiskase ke nou vin konpwann de bagay nou pat janm panse a sa trè lontan ebyen ou menm ki te renmen video a pa pa pa kòman m te ka di l ou menm ki renmen video a abòne li epi pataje li n ap fè yon lòt pwochèn video e sa fè kè m kontan plis tou si tout fwa lè m rete sou li sa pral depann de kantite like pataj la sa fè m plezi anpil ebyen ok mèsi mèsi mèsi m te kontan avèk nou.